Hello hello guys koman nou ye koman nou pase nwit nou e kijan nou pase jounen nou nou konnen trè byen ke epizòd sa rele yo de jwem ki son trè trè bèl epizòd so ou menm ki pako janm gade epizòd sa ale konnya sou youtube tape Dalonso Philippe wap jwenn epizòd sa ki rele yo de jwem sou chanèl youtube sa but epizòd sa son trè trè bèl epizòd li kwèm si w vle wè si w kòmanse gade l ou pap mande pou ta kite l. E chak jou wap show wi ou ta lage grenn video sa telman episode sa bel ebyen fè sa kounya ale sou youtube tape Dalonso Philippe wap jwenn episode sa ki rele Yo de je wap jwenn MK ladanl wap jwenn Christoo kap domine moun ladanl wap jwenn Joly Esthie ladanl wap jwenn Modesty ki se jwè Haïti image kap jwe nan ranvwa bon nan trè trè bel episode sa ebyen nou konnen ke Modesty tap fè gwo bri. ansanm avèk Ashley le fèt ke Ashley te antre nan douch pa l la pou l te vin benyen. Ebyen Ashley te fè konnen ke l t ap mete Modesty nan cho poutèt sa ke li fè l. Ebyen pandan ke Joly parèt, Ashley fè konnen ke Modesty mande l fanm. Men Modesty ki s on nèg bòt ki tèlman bòt pa renmen moun fè manti sou li, ebyen li te oblije nève. sou Ashley, men Joly te ote pou te vin kwè oparavan ke Modesty kapab mande Ashley fanm vrèman vre. Ebyen men Modesty fè konnen ke li pap janm fèl menm lèl ta sou, menm lèl ta bwè li pap janm fèl. Ebyen Joly te vin rive yon moman li pat kwè Ashley. Rezon ki rann ke Joly te vin rive nan moman li pat kwè Ashley, se paske li konnen ke men ki tip Joly e men ki tip de moun Modesty ye. Avè sa vle di ke li vin yon ti jan flou de bagay yo aprè paske li vin panse ke se Ashley k kapab mande misye nèg men se pa misye k ta pou vin mande Ashley fanm jis se sa ki rann ke jounen jodi an Joly vin oblije pa tèlman kwè nan sa men oparavan Joly te kwè ke ke Modesty kapab mande Ashley fanm ebyen tès premye tès ke Ashley fè pou l wè sa si l te kapab mete Modesty nan cho li pa pase. Men mwen te kwè si ke Aye e Esthi te konn pati sa, Esthi te rantre nan pati sa, bagay yo tap melanje nan men Mondesty. Bon se tout sa yo ke Mondesty pè. Mondesty pa ta renmen ke pou li ta vin nan show ansanm avèk Esthi avèk Ashley. Paske Ashley se ex li li ye, but li pa vle non Esthi site nan sa yo. But li la pou l pwoteje Esthi. Ebyen se sa ki rann ke modesti te oblije fè bri. Ebyen se sa ki rann ke yo diw, yo toujou diw, lè ke ou son jèn, ou fè respè nan antouraj ou. Tankou zòn kote ou rete, lakay ou, ou respekte moun, gen de bagay ke ou pap fè. Menm lè ke yon moun ta parèt li ta akize ou de yon bagay. Menm lè w ta fè l vrèman vre, anpil moun ap kanpe pou plede pou w di non w pa fè l. Paske yo gentan konn kiyès ou ye, men ki tip de moun ke w ye, gen de bagay ke w pap janm oze w pou w ta arive fè. Enben se sa ki rann defwa gen anpil bagay anpil moun pap arive kwè jan de bagay sa yo, paske y ap still toujou panse ke sa a se yon manti ke y ap fè sou ou, ke w pa jan de moun sa yo, ke w pap janm arive fè yon aksyon konsa. pou w ta e kòm si e fè jan de aksyon sa enbe se sa ki rive la jounen jodi an men Joly te vin kwè oparavan apre li vin oblije pa ka kwè nan Ashley enbe Ashley kòmanse atake Modesty trè di la. but kobyen moun ki kontan le fèt ke Ashley komanse atake Mondesty D konsa? Konbyen moun ki kontan e eske nou dakò avèk sa kap fèt la? Eske nou dakò le fèt ke Mondesty ap pase tout soufrans sa yo, tout mizè sa yo anba Ashley? Eske nou kontan le fèt ke Mondesty ap pran pil soufrans sa yo? Konbyen moun ki kontan Pou sa e konbyen moun ki pa kontan. E pa bliye m toujou di nou sa, ou menm ki se fanatik yo dejwe m, bon nou bezwen kelke fanatik ki gen kran, ou mèt pran nimewo telefòn nou an kap pase nan videyo sa ki se 36 47 67 86 ekri nou sou whatsapp fè nou konnen ke ou se fanatik yo dejwe m ke ou ta renmen patisipe nan entèvyou an. Ebyen pran nimewo a ki se 36 47 67 86 pou nou kapab patisipe nan entèvyou an. Se trè enpòtan pou mwen kapab fòt se pale avèk ou de pwojè ou de jwem nan de epizòd 1 pou jiskas ka nimewo ke li rive a. Ebyen fè sa rapid pran nimewo nou ki se 36 47 67 86 pou nou kapab fè yon entèvyou avèk ou tankou yon stele show pou kapab pale de kèlke sèn e de kèlke atis tou e ki jwe andedan epizòd yo de jwem nan but ou pa bezwen timid ou pa bezwen wont fè sa tou but mete kran Menm jan ke ou kapab kòmante anba yon video, ebyen ou pap kòmante anba yon video sèlman, wap parèt nan sou platfòm nan pou fè yon video pou ta pale de atis yo, swa MK, swa Joly, swa Monvue Christoo, swa Denica, bon nou pa konnen. Ebyen se nou menm lè ke ou rive sou platfòm nan, nou pral di ou men de kiyès ke nou ta renmen ou pale, e men kèl kesyon, men kèlke kesyon epi ou menm wap reponn yo pou nou. Ebyen, ki sa k pase kounya la? E Loko retounen nan kay lan. Retounen Loko nan kay lan, li vin kote Joli. Men l vin di Joli pou l kapab pridan ansanm avèk, ansanm avèk e, e Christoo paske l wè Christoo retounen nan kay la. Men Joli pa vle tande e Loko. Loko e Joly pral mete Loko deyò. Ebyen, Loko pral refrape ankò pou l kapab fè pòt la. Eske sa ki e Loko vin di an, eske se pwoteje l ap pwoteje Esi oubyen se paske kòmsi e li son plan pou l wè si ki ap dakò e Christoo ret nan kay la vrèmanvre? Eske son plan ke l ye oubyen se pwoteje ap pwoteje l bon jiska prezan nou pa konnen men sèn ki pi enpòtan anlè nan epizòd la se sèn sa nou wè ke demwazèl la vini nan jwèt la avèk mennaj li kisa ke l vin fè nèg li an pa konn jwèt la men se li ki konn jwèt la pou ki rezon ke l vin nan jwèt la avèk mennaj li. paj li. Li vin pran 5000 dola. Men nèg yo ap bal plis kòb toujou. Li pran 5000 dola pou ki sa? Li vin ti bay menaj lan jwèt la. Se akoz ke menaj li a ap twonpe l 1. Menaj li a pap bal lajan 2. Menaj li a pap byen pran swen l 3. Se sa yo ki rann ke li oblije vin nan jwèt la pou l bay menaj li a. e se pwòp li menm ki pral tiye menaje a a pwòp men l. E lè ke demwazèl la rive, Lil Jay gentan renmen demwazèl la pou mennaj li, but Lil Jay pral oblije dakò pou l tiye menaje a vrèman vre paske li renmen fanm sa pou mennaj li ebyen li vle si ke mennaj li a arive mouri ebyen Lil Jay gentan met nan tèt li ke l ap kapab genyen Fanm sa kob kob mennaj li. Ebyen se sak fè ke Lil Jay pral oblije dakò pou demwazèl la tiye pwòp mennaj li but an nou pale la ou pran pwòp mennaj ou wap tiyel poutèt kisa paske lap twò pou ou paskel pa baw kòb paske lap mal okipew premyeman mta renmen nou reponn nan yon kòmantè. pou nou di m èske ou menm si tout fwa vre ou ta nan plas demwazèl la ou tap fèl pou ta tire l akoz ke lap twonpe w akoz ke li pa bon kòb akoz ke lap mal viv ansanm avè w pandan se tan ou gen dè zane depi ke wap viv avèk nèg la kòb sa k pral nan men w lan fini l fin depanse w pap gen kòb ankò kòman w pral santi w. Hein Di m kijan w pral santi w. E kòb sa k nan men w lan ankò pa yon bon kòb. E pa yon kòb ou fè nan aswè ou redi pou fè l. Se yon krim ou fè ou jwenn kòb la. Di m kijan w pral santi w. Kijan w pral santi w lè ke w fè tout tan w ap viv moun sa ke w te fè tout karyè w ansanm avè l, moun sa ke w te gen tout rèv sa yo ansanm avè l, moun sa ke w te gentan gen de plan ansanm avèk li. ou wè moun sa pa bon kote w lan kòman w pral santi w? Èske w pral gen kè pou w ap kriye? Men se domaj, misye pa konn anyen de sa k pral pase. Misye ret deyò a ebyen pandansetan fanm nan pral antre. But an nou fè yon brèf sou sèn sa, an nou fè yon kanpe pou nou panse avèk sèn Esthi a. Ebyen la Loco fè konnen ke Christoo vin lakay la se pou l kapab tiye Esthi. Esthie pa kwè Loco. Esthie di Loco se manti lap fè sou Christoo. Loco pa yon bon moun vre. Se sa Esthie di. Ebyen Joly li menm nou konnen ke ki toujou kanpe nan bò verite yo. Joly kore Loco. Men Christoo li menm pa asepte. Christoo di se a e manti ki lap fè sou li. Ebyen la a, Louko fè Esthie konnen ke, Sonje ke m vin lakay ou. Ou repouse m. Ou imilye m. Li di Joly sonje ou fèmen pòt sou mwen 3 fwa. Men sèl sa m ka di nou. Ou wè lè ke w ap soufri an, mwen menm m p ap parèt. M p ap met pye m. Paske m vin kote w, m vin pwoteje w, ou pa asepte, ou pa vle kwè m. Men lè ke ou gen pou kwè bdan lap ta pou ou. Eske loco se brèl sot bwè se fimen sot fimen ki fèl vin di jan de bagay sa yo ou byen si vrèman vre li vle sove vi Esthie a koz de sa Christo ap fè li komanse pran konsyans de etal li pa vle bagay sa yo rive e anpil moun pa ta renmen pou Esthie ta mouri nan fim nan e janm wè a la Esthie gen twòp kè sansib pou Christo Esthie kapab mouri nan fim nan. Paske li gen twòp kè sansib pou Westhi li sanse kapab mouri ebyen brèf an nou kite sa an nou pase avèk pa patnè a jenòm nan li menm ki son inosan ki pa konn anyen de jwèt la reyèlman vre li rantre andedan chanm nan men jiska prezan li pa konn anyen kap fèt li fache men fi a karese l. Fi a fè misye dous, misye vin asepte kouche andedan chanm nan. Pou misye, misye wè ke madanm li fè yon gran sakrifis. Mande prete yon chanm pou l pase yon moman avè l. Li wè ke sa son bèl bagay ke li, sa son bèl jès. Lè ke misye kouche, fanm nan ale pou l mare men misye. Misye te kòmanse bay pwoblèm, li pa renmen l, men aprè l vin reziye l paske se mennaj li fè l konfyans. Lè fi a fin mare men misye, li pral mare pye misye. Lè l fin mare men misye a pye misye, li pral fè misye konnen ke jodi a se dènye jou l ke li pral tiye l pou tout mal li te konn fè l pase yo. Mete w nan plas misye a pandan ke w kouche sou kabann sa a. ou tande yon nouvèl konsa demen w mare depi yo mare ki jan w t ap santi w? Èske w t ap gen kè sa tou pou w pran yon kouto pou w ap pike yon moun ke w renmen? Yon moun ke w ap viv avè l? Yon moun ke w pase anpil moman avè l? Yon moun ke w fin konnen trè trè byen? Olye de tiye l la, èske pa gen lòt bagay ke w te ka fè? Kite non w an kòmantè pou m wè konbyen moun ki asepte avèk sa demwazèl la fè a. Enben se sak fè yo diw ke defwa menm lè wap viv nan kay avèk yon moun ou oblije pridan avèl paske se pa tout moun wap viv avèl ki son bon moun enben se sak pase misye la misye fè demwazèl la konfyans li livrel tout li menm li pa gen pwoblèm poul te maril men gade kounya jounen jodi an ki sak rivel men kounya li mouri pou konfyans kel fè mennaj li. li pat wè sa anyen orevwa tout moun bye bye a la prochèn pa bliye abòne pa bliye like pa bliye pran nimewo nou si tout fwa ou ta renmen sipòte nou ekri nou sou whatsapp.